Hello hello hello aprè midi a nou di Bondye mèsi pou gras ke li akòde nou nou kapab rejwenn nou la nan ti koze sou la sante e aprè midi a nou pa ka rete pou nou pa di Bondye mèsi malgre nan mond sa gen yon pakèt maladi kap fè ravaj Si tou aprè midi a nou vle pale w de maladi kis. Nou pap fè anpil rale sou li, men nou pral di w sa e ou menm wap fè nou de kesyon e kisa ou ta renmen konnen plis de maladi kis la. Daprè anpil syantifik, yo fè konnen ke maladi kis la se yon ti sak dlo ke nou jwenn nan ovè a, Men, pa otan, maladi kis la nou ka jwenn li nenpòt kote nan kò a, sitou nan sen nou, nan kou nou, nan men nou, sa vle di nenpòt kote nan kò a. E se konsa tou nan ovè yo nou jwenn sa trè trè souvan. Gen kis, se ti kis senp yo ye ki kapab elimine avèk. On rejim alimantè, se konsa tou genyen ki trè trè konplike, ki menm pouse cheve, ki menm fè zong, ki menm pouse dan, tankou se on bebe. E se pa menm jan ou ka konpare l avèk yon fwi bwòm, e ki prèske gen menm dimansyon avèk yon fwi bwòm. Nan rezon sa a, apwè midi a nou vle fè w konnen, gen kis. yo bay sentòm, gen ki konsa tou ki pa bay sentòm, ou pa konnen si w gen kis. Sa kapab fè ou ap rete tanlon bebe pa w ka janm ansent paske ou gen kis. E premye bagay nou kapab di w ki sentòm kis la bay. Doulè pèlvyèn trè trè trè trè fò, enflamasyon. Menm rive bal fyèv, vomisman, etc. Gen moun e lòt siy yo kapab wè pafra yo konn panse se gwosès paske sen yo vin pi gwo, yo ka fè yon mwa oubyen 2 mwa yo pa wè règ yo, sa fè moun sa pafwa li konn panse ke li ansent men malerezman li pa ansent. Kisa ki koz kis la fòme menm? Menm peryòd nou men yo se a règ la ke nou gen chak mwa a, li kapab pwodui yon kis ki rele fonksyonèl, sa vle di kis sa a se yon kis ki kapab jan nou te di w la se yon kis fasilman li kapab elimine e se konsa tou li kapab pran lòt dimansyon.

Jis pou moun nan kapab ansent. Pa otan, anpil fwa, folikil sa konn fè dè rezistans. Li pa voye, li pa elimine ovil la, e osi tou li pa kraze, li pa fonn, li rete di. Li kòmanse pran dimansyon plis, sa nou rele l yon kis fonksyonèl ki koz pa menm sa nou rele menstwal la, règ nou chak mwa. E folikil la, li, lè l libere omòn, e ovil sa a, ovil sa a pandan li ap prale, li vin pwodui sa ki rele yon òmòn yo rele lestrohen. O, li, li vin pwodui yon ovil, ovil sa a, se li menm ki pèmèt, jan nou sot di w talè la a, ovil la se li menm ki pèmèt fi a kapab ansent. Si yon fi pa janm ovile, se byen malerezman ou pap kapab ansent. Fòk ou kapab ovile pou kapab ansent. Nap pran ti poz pandan wap tande ti mizik Frè Paran sa ke mwen renmen anpil anpil anpil anpil se pou ou se pou mwen e eseye tande li.

Folikil sa li jwenn li nan kòl matris la, li pwodui sa ki rele, li gen yon likid ladan l. Likid sa li vin devlope, li vin fè kòl matris la kòmanse vin pi gwo. Anpil fwa nou konn panse, ah bon, m pa kwè moun gen kis nan matris, nou pa di nan matris la. Nan kòl matris la kapab devlope yon kis atravè de ke folikil sa yo, yo gen yon likid nan yo ki devlope e kis nou rele kis literin nan. Se yon kis ki vrèman bay anpil pwoblèm, li ka menm ba w emoraji, e kis sa tou li kapab trè trè trè difisil pou elimine li. Se yonn nan kis ki trè grav. Nou konnen yon lòt kis ankò ki se yon kis ki trè trè trè grav. Kris dèmoyid. M pa konnen si w konn tande pale de kis sa. Anfen, kis sa se li menm nou t ap pale w, nou te di w kis sa li kapab pouse cheve. Li kapab fè dan e li kapab osi gen zo tankou yon bebe. Ki sa k pase? Se selil anbriyonè yo, se yo menm. Lè ke moun sa a panse t ap devlope yon gwosès, olye l devlope yon gwosès, li devlope tip de kis la ki trè trè danjere. Aprè midi a nou vle di w ankò nou gen lòt kis toujou, lòt kis toujou, men nou pa pale w tèlman de tout kis ki egziste yo. Nou vle w konnen e si w ta fè kis, ou pa bezwen opere pou sa. Paske isit la nan Foul Lede, Fundación Rayo de Luz para los Envejecientes, nan Ti Koze pou Lasante, nou gen anpil altènativ nou kapab ede w. Si se yon kis senp, ki tip de alimantasyon pou w pran. E si se kis konplike yo, nou genyen la pou w. La nou sa se nimewo 1 e trètman sa a se yon siwo ki rele Immunobiovital. Immunobiovital la trè byento nou e boutèy sa a gen pou chanje. Men l ap toujou gen menm non Immunobiovital la. Sa se nimewo 1 an nan trètman pou kis la. Nou p ap ba w manti li konpoze de 75 engredyen natirèl, moun ki konn swiv avèk nou sou Facebook,

Waw Mwen pako 275 engredyen Men ou menm lè ou pral gade sou tab la ki genyen yo a. Sa bay gou pou m debouche boutèy la m bwè tou. Men pa otan.